nan sesyon 2 seri seyans sa yo k ap fèt sou pwogramasyon nan langaj Python pou debitan kote ke nou pral gen posiblite pou nou wè varyab ak tip de done yo nan langaj Python. Objektif nou pou sesyon sa a se konprann varyab, konprann tip de done nan langaj Python, epi afiche done ak fonksyon print. Menm jan nou sonje nou te itilize fonksyon print pou nou te afiche yon tèks nan tèminal la. Yon varyab, kisa yon varyab ye? Yon varyab se yon espas ki sèvi pou stoke done. Yon done se enfòmasyon. Se fason ki pi senp ke n kapab esplike tèm sa a nan pwogramasyon. Yon done se enfòmasyon. Yon varyab se yon espas pou stoke done. Nan pwogramasyon, Nap toujou itilize enfòmasyon pou n fè tout sa ke n gen pou n fè. Nap bezwen done pou n trete, nap bezwen kreye done pou n itilize, etsetera. Donk, pou n itilize yon varyab, nap bezwen deklare varyab la. Osinon, n ap bezwen kreye varyab la. E yon varyab nan langaj Python, li gen yon non, li gen yon valè. Deklare yon varyab nan langaj Python se tankou egzanp nou gen la a, Aj egal 20. Nou gen aj ki se non varyab la, egal 20 ki se valè varyab la. Konprann lojik deklarasyon oubyen kreyasyon yon varyab. Se menm jan si n ta refere n a la bib nan jenèz de la kreyasyon e Dye di ke la limyè swa e la limyè fut. Se pou limyè fèt. Donk se yon deklarasyon ki mete a legzistans kèlke choz. Ebyen an kèlke sòt se menm lojik la. Ou senpleman deklare varyab la epi espas la kreye pou kapab kenbe done. An nou antre nan tèminal la, n ap konsidere toujou premye fisye premye pwen p y pou n kapab wè sa an nou kreye yon kòmantè sonje ke n te pale de kòmantè nou te di si n presede yon liy nan editè de kòd nou an de dyèz liy sa ap kòmante sètadi a lekzekisyon pwogram nan pa p entèprete l. An di deklarasyon varyab. Nan langaj python, pou n deklare yon varyab, nou tou senpleman itilize non varyab la, egzanp, laj. egal 20. Ki diferan de kèk lòt langaj pwogramasyon ki gen kèk sentaks ki plis avanse. Pa egzanp, nan langaj C, pou m deklare yon varyab, m ap bezwen tip varyab la pou m mansyone l e non varyab la non ke m ap bay varyab la, oubyen idantite l. Sa tou di m varyab sa a men ki enfòmasyon k ap ka al ladan l. La a nou fè deklarasyon varyab nan langaj C. E si n pran egzanp nan javascript pou m deklare yon varyab mwen itilize let epi non varyab la. Nou kapab tou ba l valè oubyen nou kapab poko ba l valè. Ki diferan nan langaj python, se deklare varyab la e ou dwe tou ba l valè. Nan langaj python, tip varyab lan pa antre an evidans dè sa kreyasyon. Se sa k fè nou di yon varyab li gen yon non plis yon valè. E panse sa a oubyen fason sa a li tipikman apwopriye avèk langaj Python paske imedyatman w deklare varyab lan, ou sipoze pou w di men ki valè ke l genyen dèledepar. Se sa k fè a lentwodiksyon, nou pa di tip de varyab nan deklarasyon an, men pito nou pale de tip done. Tip done yo gen antye, gen desimal, gen tèks, gen valè,

An nou gade, isit la, m deklare yon varyab, mwen rele laj, mwen ba l 20. Sa vle di, otomatikman, valè ki anndan laj se 20. Donk, m gen tan gen la tip de done a ki se yon antye. oubyen ki se yon int. Si m deklare yon lòt varyab ki se non, mwen mete ladan l jan nou genyen m kapab di tip done sa a ki anndan varyab sa a se yon string oubyen ki se yon tèks. Pandan ke nou fè deklarasyon varyab sa a, nou wè gen yon diferans nan fason ke nou ekri valè ki pral nan varyab yo. N ap gade pou n wè, antye a m tou senpleman mete nonb lan san m pa mete l antre gimè oubyen double kot oubyen senple kot. Alòske pou tèks lan, mwen mete l antre kot. Se paske tout chèn de karaktè oubyen tèks oubyen tip de done, string, li dwe antoure de swa senpli kot, swa double kot, swa baktiks. Yon lòt varyab, ann deklare, m mete pase, m met pase egal true, n ap gade pou n wè valè varyab sa a li ekri yon koulè diferan epi li sanble tou rekonèt pa langaj la. La nou gen yon varyab de tip int, la nou gen yon varyab de tip string, la nou gen yon varyab de tip boolean. Yon varyab de tip, ki sa k fè nou kapab di, nou pale de tip varyab kounye a, se pa rapò avèk valè ki nan varyab la. Alò, piske tip de done ki nan varyab lan se int, ebyen varyab lan li dwe tip int. Piske tip de done ki anndan varyab non an se string, ebyen varyab lan li se string. Piske tip de done ki anndan pase, oudimwens true se yon boolean, tip de varyab lan kounye a devin otomatikman boolean. Donk vwala. Se konsa nou deklare varyab nan langaj python. E sa k fè dè le kòmansman nou te di langaj python li trè pwòch de langaj imen an. Nou wè nou tou senpleman ekri non an, nou tou senpleman met valè a epi se tou. Donk kounye a, nou gen 3 varyab sa yo, an nou al afiche yo. Nou pral afiche chak separeman. Poutèt sa, pou nou evite pwogram nan entèprete 2 lign sa yo, n ap jis presede yo de dyèz. Nou prese di yo de dyèz, yo vin de kòmantè. Kounyeya, si n fè egzekite, sa n ap remake? Ryen ditou. Ok? N ap remake la, anyen pa pase. Sa k fè sa? Paske m pa afiche anyen. N ap wè, men liy pwogram nan, ok, pwogram nan egzekite. epi l tèmine. Li pa afiche anyen. Donk, si m bezwen afiche valè ki nan varyab sa a, m ap itilize fonksyon print. Paske se fonksyon sa a ki pèmèt nou afiche kèlke choz nan tèminal la. Piske pwogram nou an aktyèlman l ap egzekite nan konsòl la. An nou itilize fonksyon print pou n afiche. N ap afiche laj ok. An n egzekite kounye a pou n wè sa k ap pase. Imedyatman nou fè print laj nou egzekite nou wè 20 li afiche. Valè ki nan varyab lan li afiche. Donk vwala pou m afiche la a, afiche valè ki nan varyab lan. Si m te bezwen afiche 20 pou tèt pa l, li ka toujou fè sa avèk fonksyon print pou m afiche 25 an di se pa yon varyab m ap afiche. men mwen tou senpleman afiche yon nòt, pèn egzekite, nou wè 25 afiche. Gen yon diferans ant 2 valè sa yo ki afiche a, mwen gen yon valè, yon varyab ki afiche la, e la mwen afiche yon nonb andir. Mwen afiche yon nonb andir, mwen afiche valè ki nan varyab print. Si tout fwa m ta modifye valè ki nan laj, m ta mete l 5 an, imedyatman mwen egzekite, m ap wè mwen gen 50 ki afiche la. Donk, lòske mwen afiche varyab lan, donk se valè ki nan varyab lan, se li menm k ap afiche. De mèm, an nou nan plas laj afiche non de preferans. N ap afiche non ni asim egzekite. N ap wè valè ki nan varyab nou afiche. epi nòb mwen an l toujou afiche. Donk ann retire pwent sa ki se afiche yon valè an dur. Kounye a, ann gade kòman nou kapab, alò nou sot afiche done yo sou ekran an avèk fonksyon print. Donk kounye a, ann itilize fonksyon type ou byen tip pou montre tip de done ki afiche yo. Avèk fonksyon type, nou pral montre tip de done ki afiche yo. Sonje ke n te di, nou gen fonksyon print ki pèmèt nou afiche kèlkeswa sa ke n bezwen afiche a, se avèk fonksyon print ke n ap afiche l. Men kounye a, si n bezwen konnen, alò verifye ki tip varyab la je, n ap afiche tip la. Pou n afiche tip la, ebyen se fonksyon type epi varyab ki an kesyon la li gen laj. Ok, fonksyon sa a li defini pou nou kisa Alò l ap di nou ki tip varyab sa a li menm li ye. Si n bezwen afiche tip varyab sa a, ebyen n ap pran tout fonksyon sa a, n ap mete l anndan print ki pral afiche pou nou. tip varyab ki an kesyon an. An nou mete l anndan fonksyon print. Ok, print tip laj. Si n fè egzekite, n ap wè plas int. ki afiche pou nou klas int, ki di nou laj se yon varyab de tip int oubyen ki se yon varyab de tip antye. M toujou kite fonksyon sa a la. Si m chanje valè ki nan laj, mwen mete pwen 5 ou pwen 6. mwen egzekite nap wè tip lan li vin float paske mwen gen yon nonb desimal nan varyab sa vwala pou m afiche tip de varyab la mwen itilize fonksyon tip anndan fonksyon print ki pèmèt ke m afiche pou m wè dirèkteman ki tip varyab ki an kesyon si m bezwen gade de preferans tip varyab non, mete non anndan fonksyon type nan fonksyon print lan ki pèmèt ke m afiche l, mwen egzekite, m ap wè li ban mwen klas str. Isi klas string ki di m se yon varyab de tip tèks paske li gen ladan l yon chèn de karaktè. Ok. Si m bezwen gade tip de varyab pase,

swa true ou false. Ok, alò nou wè an reyalite tip done de baz yo, kòman nou kreye yon varyab, kòman nou mete valè nan varyab la. Dayè yon varyab depi nan kreyasyon l, li gen yon non, e yon valè. Donk, deklare yon varyab, se tou senpleman ekri non varyab lan epi ba li valè de sa kreyasyon. Choz a note, li enpòtan, an nou pase sou sa pou atire atansyon chaken de nou pou n evite erè frekant ki kapab prezante. alò kèk erè de sentaks ou de lojik. Nan Python, nan langaj Python, endantasyon oubyen sentaks yo se eleman ki trè strik ki dwe toujou respekte. Tout sa ke w ap kòmanse ekri sou yon liy, li dwe kòmanse nan kòmansman liy lan. Kidonk,

ki kote sa w ap ekri a pozisyone l nan editè de kòd lan. Si m ap deklare yon varyab nan langaj Python, mwen di m ap deklare l, mwen nan liy 2, pa gen pwoblèm mwen nan liy 2. Si m nan liy 2, m ap deklare yon varyab, mwen dwe kòmanse nan kòmansman liy lan. Ok, la n ap wè mwen nan kòmansman liy lan. Si gen yon espas nan kòmansman, n ap wè li gen tan sinyale m yon erè. E piske l sinyale m yon erè, menm si m ta vle fè yon fonksyon, yon afichaj avèk prent sou varyab mwen an, se erè l ap tonbe sèlman. Dayè, nou wè fonksyon print lan vin bay erè tou parapò avèk liy ki presede l la ki te deja gen yon erè. Depi nou wè ti siy wouj sa a, sitou nan Visual Studio Code, sa vle di l di nou gen yon erè la. E si n pwente sou li, l ap di nou kichòy. Ok show code actions donk la gen yon error si n egzekite n ap wè konsòl la ban nou plizyè erè li di nou fichye a gen erè nou wè nan liy 2

diferan pa rapò avèk kèk lòt langaj pwogramasyon, dizon majorite langaj pwogramasyon, yo toujou nan fen yon enstriksyon tèmine pa pwen vigil, alòske Python pa itilize pwen vigil. pou tèmine yon enstriksyon. Donk, si m te yon lòt langaj, m t ap deklare yon varyab, swa kèlkeswa lòt langaj la, m t ap oblije mete yon pwen vigil pou m te rasire m se te enstriksyon sa a tèmine. Men nan Python, sa pa ladan l ditou. Nan kèk lòt langaj pwogramasyon, mete yon espas nan kòmansman ok, yon liy, yon espas, de espas, oubyen menm yon tabilasyon, li pa t ap pwoblèm. Men nan Python, fòk sa respekte. Fòk kote yon espas nesesè, li prezan obligatwaman, e kote l pa nesesè, li pa dwe la. Fòk kote tabilasyon nesesè, li prezan obligatwaman, e kote l pa nesesè, li pa dwe la. Donk, n ap gen pou n wè tipikman diferans nan endantasyon yo, sitou lòske n ap itilize fonksyon oubyen nou nan kondisyon, nou nan estrikti de kontwòl yo, etsetera. Otre choz, si n gen pou n afiche yon varyab, Nou ka tou senpleman itilize fonksyon print pou n afiche varyab lan. Men e si nou bezwen afiche varyab lan avèk yon tèks pa egzanp. Ok, egzanp si n ap di Paul genyen e laj ki te nan varyab lan. N ap itilize varyab lan pou n di men ki laj Pòl te genyen. Donk, nou kapab bezwen antre yon tèks pou n di Pòl genyen tèl laj. Pa egzanp, sonje, depi se yon tèks, l ap antre senpl kot oubyen doubl kot oubyen bak tèks. Ok?

tèks sa a, n ap mete bò kote l varyab sa a. Donk, konkatenasyon an, sa l ye se fason pou n mete ansanm de chenn de karaktè. Konkatenasyon an li fèt avèk chenn de karaktè. Donk, n ap wè la m ekri Pòl genyen, oke, m met espas. m fin ekri chèn de karaktè lan epi m mete plis bon m poko mete lòt chèn de karaktè lan donk sa a si m pral egzekite l l ap bay erè epi n ap gade poukisa l bay erè ok li bay erè li di prent Paul genyen plis laj m al mete anfaz sou plis lan li di can only concatenate string not float toString. Fonksyon print li afiche tout sa l ap afiche, li afiche yo kòm chèn de karaktè. Ok, menm si n sonje n te itilize fonksyon print pou n te afiche laj, li afiche laj ki se yon antye kòm yon chèn de karaktè. Ok, donk konkatenasyon an l ap fèt avèk chèn de karaktè. Kounye a, pou n afiche Pòl genyen valè ki nan laj lan, donk ki se 50,

antye a an chèn de karaktè. Alò, konvèti varyab la an tip chèn de karaktè. Donk, li kapab toujou rete avèk valè ke l genyen an, men m ap bezwen konvèti l. Pou n fè sa, toujou nan fonksyon print, nou gen de posiblite. Swa nou konvèti laj an string, oudimwens nou itilize Format string, ki se yon fonksyon pou n fòmate yon liy oubyen yon ansanm de done an chèn de karaktè. An n fè tou de ansanm avan nou tèmine. Pòl gen laj, m ap pran laj, m ap konvèti l an chèn de karaktè. Youn nan fason m gen pou m fè sa se itilize fonksyon

egzekite li afiche Pòl genyen 50. Sa k fè sa? Paske l vin rekonèt kounye a laj se yon varyab de tip chèn. Mwen konvèti varyab sa a an chèn de karaktè. M konvèti varyab laj an string. An n fè fraz la plis reyèl, n ap konkatene l avèk yon lòt chenn de karaktè pou m mete an. Mete pwen paske se yon fraz. Kòmanse pa yon lèt majiskil, tèmine pa yon pwen. Ok, m ap mete espas paske nan chenn de karaktè lan, avan an an dwe gen espas. Asimekzekite Frè Paul genyen 50 an. Donk, kounye a, mwen ka afiche varyab sa a, valè ki nan varyab laj la, nòmalman, paske anndan fonksyon print lan, mwen konvèti l an chèn de karaktè. Sa se premye posiblite. Ann gade dezyèm posiblite a, ki se itilize fòmat string. Fòma string se yon sentaks ki trè senp ki pèmèt ke nou afiche valè ki nan yon varyab kèlkeswa tip lan imedyatman anndan fòma string lan l ap konvèti l dirèkteman an chèn de karaktè. Mwen itilize toujou fonksyon print paske m ap afiche Fòmasyn nan, m ap tou senpleman presede chèn de karaktè lan pa F. Osi senp ke sa. Mwen presede chèn de karaktè lan pa F. E piske m itilize fòmasyn, mwen kapab mete kèlkeswa varyab ke m genyen an anndan chèn sa a e l ap konvèti l dirèkteman an chèn de karaktè. E piske se yon varyab, gen yon fason pou m ensere l anndan chèn de karaktè lan. M ap itilize menm fraz la pou n afiche. An n di, an n itilize yon lòt non de preferans. Jonas genyen ok m pral antre varyab mwen an la ki se laj laj ok pou fòmat string konnen ke laj mwen itilize la se yon varyab alò se varyab mwen genyen an m ap mete l anndan akolad imedyatman m mete l anndan akolad nou wè koulè a chanje, sa vle di anviwònman an konnen se yon varyab. Mete an, oubyen mete lane isi. Pwen. Jonas genyen laj la m bezwen valè varyab ki nan laj ni Jonas genyen varyè valè varyab ki nan laj ki se 50 lane sa dwe afiche pou mwen Jonas genyen 50 lane m egzekite ok nou wè Jonas genyen 50 lane sa vle di avèk fòmat string nan mwen kapab itilize nenpòt varyab anndan chèn de karaktè lan e fòma string lan pèmèt ke m fòmate varyab lan dirèkteman an chèn de karaktè. Se sa li la pou l fè. Ok. Ann dekòmante premye lign nan e n ap afiche tou de alafwa. N ap wè l dwe ou dwe afiche pou mwen kòrèkteman. Pòl genyen senkantan, Jonas genyen senkant lane. Ok. Nou wè n gen de fason la a pou n afiche, nonsèlman afiche varyab yo, men e afiche yon chèn de karaktè avèk valè varyab yo. E valè varyab yo, li kapab non, li kapab e li kapab yon chèn de karaktè, li kapab yon antye, li kapab nenpòt ki tip de done. Alafen, ann rann non varyab lan dinamik. Ann rann non varyab lan dinamik, nou pral deklare yon varyab non, non, varyab non sa a se ladan l n ap mete non moun ke nou pral afiche a. ok anndan nou varyab sa ann mete Pierre mete Pierre donk se yon chèn de karaktè ki gen antre senp lekòt oubyen doub lekòt ok olye nou afiche nou ekri Paul n ap ekri de preferans varyab la donk isit la

m pat bezwen konvèti lan chèn de karaktè pou l pat ban m erè, pou l te kòrèk. Paske non isit li deja yon varyab de tip chèn de karaktè, paske valè ke met ladan l lan se yon tèks, se yon chèn de karaktè. Ok, donk, imedyatman se yon chèn de karaktè, M pap bezwen al konvèti nan pon chèn de karaktè. Pwogram nan tou konnen men kisa ke l ye. Donk, an n deklare yon lòt varyab ki se non2. Mete non2 kòmsa. egal kal ok non 2 kounya nan dezyèm afichaj lan map mete non an toujou pou dinamik anndan fòmat string nan map itilize varyab non 2 e pou pwogram nan konnen se yon varyab mwen dwe mete l anndan akolad ok la a si m fè egzekite n ap wè m genyen Carl genyen 50 lane la a nou wè kòman nou kapab itilize fonksyon print pou n afiche kèlkeswa varyab la pou n afiche kèlkeswa chèn de karaktè e pou n konkatene chèn de karaktè avèk varyab jan nou swete l. Kounye a, fè ti egzèsis pratik sa a, Kreye varyab non ou menm, kreye varyab laj, Afiche yo. Afiche non moun nan. Afiche laj li. Afiche l nan fraz. Afiche yo avèk dè enfòmasyon reyèl ki kòrèk. Afiche tip chak varyab ke ou kreye yo. Donk, an rezime, jodi a, nou te gen chans pou n te wè e konprann kisa varyab ye, E kòman nou kapab deklare yon varyab, kisa deklare yon varyab vle di e kòman nou kapab itilize varyab yo nan fonksyon print. Kòman nou itilize konkatenasyon pou n mete ansanm plizyè chèn de karaktè, kòman nou itilize fòmat string pou n kapab afiche kèlkeswa varyab nan yon chèn de karaktè avèk fonksyon print. Deja, n ap kontinye avèk lòt seyans lan nan pwochen nimewo. Pratike. E pou tout kesyon ou sijesyon ou kèlke choz ki pa toutafè klè, pa ezite poze kesyon an sou gwoup la prezante difikilte ke w genyen an sou gwoup la ki se kominote pou fèt pou sa, pou garanti ke tout moun byen sezi tout sa ki fèt nan chak seyans. Mèsi, a pwochèn fwa tout moun.